Koze 16 milyon dola pon sa a paske se pon son pon ki gwo nèg se pon pon senp ke l pwal ye men m di nou sa deja lajan an jwenn etid la ap pran 6 mwa l ap kòmanse an mas l ap fini an out e pou apèl dòf fèt mwen ta renmen franchman anvan m ale wè ke konpayi k ap konstwi pon an kòmanse l. Mèsi! M pa ta wè l anvan m ale tou, garanti sa ke n genyen, m ap tounen Jeremi pou m vin di nou men kòb la, kòb la la pou n konnen ke lajan pon an pou konstwi pon an li la paske m jwenn li. Grandans se tankou lakay mwen. Vil Jeremi se tankou se on twou di nò m ye, se tankou se Pòdepè m ye la, se tankou Okap Ayisyen m lakay mwen. E fò m di nou, m pa di sa pou moun twou di nò fè jalouzi, pou moun Pòdepè fè jalouzi, pou moun Okap fè jalouzi, men moun Jeremi te vote m plis pase yo. Fò m bay verite a. Fò m bay verite a paske yo menm Jeremi. Son vil ki te pèdi espwa, jodi a mwen remete la ville de Jérémie sur la carte d'Haïti, le département la de la Grand'Anse, tout moun kelkeswa kote w ye nan peyi a jodi a fò w sonje Grand'Anse paske Grand'Anse ki te konn gen limyè lè gen fèt Sen Lwi, lè gen fèt desanm, lè gon chèf kap vin nan Jérémie sa vle di 3 fwa pa ane, jodi a lè pa gen kouran nan vil Jérémie. Moun jeremie mande sak pase poukisa pa gen kouran sa vle di nou chanje done yo nou chanje jan sa te konn fèt paske lè yon pèp ki nan sitiyasyon sa li ba w pouvwa se pou w ba w pouvwa pou retounen pouvwa ba li map di nou tout nan jeremie tout moun grandans sa se pa sèlman pou jeremie ke nap travay. Pa egzanp, direktè jeneral fer la, nou konn sa k fer a? Fer, nou konn fer la sa li ye, FER? Enben, fo fer la, DG vini, vini, vini, vini, vini moun yo o. Direktè fer, fo retire mask la pou pèp la o. Se enjenyè Gregè, se misye ki direktè fo dantretyen woutye. Sa vle di fo dantretyen woutye a, gon seri de ti travay rapid ki pou fèt sou wout yo, se atravè fer. Paske lè nou wè m te pe, tande byen wi, nou sonje m di w m di nou m pa konn pete gouman moun. Lè mesye gaz yo te soti pou pete gouman avèk mwen an, se paske m ap ban nou laverite a, nan gaz la, m tou mete yon 2 goud pou sou chak galon gaz pou fon dantretyen woutye, paske yo te di ke yo ba l yon goud men m pa janm wè goud la. Enben, apati de lè nou wè m fè refòm yo, refòm ke m fè, Apati de bidjè 2020, 2021 an, Fon dantretyen woutyè kounye a gen 2 goud sou chak galon gaz. E 2 goud sa kisa l va avè l? Moun nan Nòdwès, moun mòn chen k ap gade m la a, se lajan sa a se li k ap konstwi moun mòn, k ap konstwi wout, k ap koule beton nan mòn chen. Menm jan. DG a t ale jodi a nan mòn Dezòmo. Lè w fin kite Chanbelan, ou prale vè Dam Mari. M bay enstriksyon, 3 kilomèt sa a k anpeche nou viv la, m mande pou w fè betone 3 kilomèt sa a pou nou tou. Lajan w. Lajan w. Kòb ou. Kòb ou. E se sa k fè m di tout nèg sa. Lèw wèm mande ti monnen an, ti monnen pèp la ap nan men nou, pa mandem goumen, paske si nou mandem goumen nou konn sa map on jan mpa yo konnen, paske mpa konn kòman se goumen poum kite sa, pa mandem goumen, depim mande nou ti monnen an, potel ban mwen, menm jan nou wè ti monnen m mande nan afè kouran an, nou wè gwosè batay li pete, e batay la pete. Lè nèg pran gwo tap lè konsa yap tande yap di w pase mwen depi w pa depi w fouye men w nan sa ou pa vle nan djakout pè etènèl avèk djakout djaka map tape w sou men w tape w fò w kite fò w kite afè pèp la afè pèp la fò w kite l an repo paske sa m vle di nou tou anpil nèg jodi a kòmanse ap konstro naratif o kote prezidan sa a jwenn lajan ban m di nou byen Se de bagay yo te konn miltipliye yo pa ven, mwen menm jodi a, nou konn sa m fè? M fò yo fè miltiplikasyon mwen m demiltipliye yo. An n pran egzanp santral sa a. Santral 6 megawat sa k la, si se gran manjè sa yo te di yo konstwi l, li t ap koute m nenpòt 7 milyon dola. Nou konn konben l koute? Konplè, 1 milyon 400 mil dola. M demiltipliye l. Men kòb la kote l soti. Kote kòb la soti menm jan 1 kilomèt wout. Ou te konn ranje kò w pou leta klase nan pòch deyò on milyon senk san mil dola, jodi a kilomèt wout la nou menm nou peye l san senkant mil dola nou peye w li. Se pri sa nou peye w. Si w pa vle touche l, retire kò w bay moun ki vle vin touche l. Paske lè yo peye w san senkant mil dola a men minis la la. Kalkil nou fè sou san senkant mil dola asfat la fò n di kilomèt revètman an wi. Sa vle di se pa kilomèt. Terasman, sa vle di lè wout la fin prepare pou y asfalte l, 150 mil dola. Lè Nou fè kalkil la, yon kilomèt asfat nèg yo pwodui, li koute nèg yo anviwon 75 a 77 mil dola. Sa vle di sou chak kilomèt wout, nèg yo fè 73 mil dola benefis. Li pa ase pou yo non. Se pou yo te fè l 1 milyon 500 mil. Mwen m konnen nou fache mesye. Men yon sèl bagay m di nou, pa fache avè m men mèt bagay la, m pa moun pou nou fache yo a pèp la. Pa fache avè m pase se yo ki te vote m ki fè jodi a m mande nou regleman e bon regleman pa gate zanmi. Se menm jan ti regleman m mande nan afe APN nan m pwofite m pwofite pa bliye jodi a 27. M te bay delè 27 pou ti pou ti monnen an, nou konnen te gon ti monnen, yon 19 milyon dola. Nou wè, ann, ann fon ti egzèsis. Gon gwoup nèg ki gen 19 milyon dola nan men, leta nan men yo depi 2001. 2001 wi! Nan 2021 sa fè 20 tan. Tande, santral sa a koute on milyon 400 mil dola. Divize 19 milyon pa on milyon 400 mil, gade kon, konben, konben santral elektrik ki gen nan ti monnen k nan men nèg yo. Gen nenpòt 12 santral elektrik tankou sa k nan men nan men yon gwoup nèg ki konprann se yo k Ayiti a. Mwen menm anvan m m pwofite tou nan yo gentan tande m te bay delè m te bay delè 27 m te bay delè 27 27 jodi a. Daprè nouvèl mwen pran, nan 19 milyon an, nèg yo gentan depoze 10 milyon. Sa vle di, yo pa t ka ban m, tande! Yo dwe, yo dwe 19 milyon depi 20 tan. M nèke samdi. Anvan kanaval la pòdepè m di mesye banm di nou byen depi nou pa peye m premyèman map met lis la deyò paske ou konn nèg sa yo pa yo pa renmen yon renmen non yo non nou menm ti malere nou k nan pwoblèm nan ok sa vle di m di map met lis la deyò sa e premye bagay la dezyèmman m rele direktè jeneral la sa m pat di nou li m di banm di w depi nèg yo pa peye m nèg ou konnen k pap peye m nan retire non nèg la mete non w li di m kòman prezidan m di sa li di w tou ale w menm. Sa vle di al al al al al chèche al chèche bagay pèp la nan men nèg yo ti monnen an nan 15 jou tande nan 20 tan nou pat ka touche 19 milyon nan 15 jou nou gentan touche 10 milyon gen 10 milyon sou kont lan e m tou pwofite okazyon an pou m di nèg yo konnen m pa mesye m pa fache avè nou non nou konn bagay la e ti monnen an k nan men nou an lesansyèl ti rès la. Pa bliye si nou pa potel lisans ki nan men nou an map koupel sa vle di nap pèdi lisans lan asire nou rès monnen an n potel pou n asire nou paske mwen menm m vin m vin nan pòtoprens m te vin travay m vin travay pou moun ki te banm pouvwa yo moun sa yo son nouvèl yo banm ban nou li di nou sispann move mès. Move mès la sa vle di pran ti baye, ti monnen pèp la pou n al achte afè nou, n al achte gwo baay Miami Beach, gwo bagay mache. Nou pa bezwen nan kont. Sa vle di otomatikman ke w wè gen yon ti baay ki nan men w, yon ti monnen, se pou pèp la fon jan pa menm kite m vini. Lonje l ban mwen, paske pa bliye, pandan m ap pale de Jeremi la, fò m konekte Wozo avèk Jeremi. M ap bezwen 16 kilomèt rezo pou m konekte Wozo ak Jeremi. M ap bezwen konstwi rezo elektrik nan Wozo, nan Koray, nan Pestèl, nan Dichiti, nan Bomon, nan Mafran, nan Bomon, nan Bonpon, nan Abriko, Nan Moron, nan Chanbelan, nan Dam Mari, nan Ans Deno, m ap bezwen ranfòse rezo Lèziwa a. M ap bezwen fè sa yo, men ti monnen k nan men w nan tande, pa fè bouch mwen long pou nou nan fè gwo kont. M pa bèn fè kont a pèsonn mwen. M pa vin fè kont a moun. Se pou sa nou wè poto yo gentan vini. M gentan voye poto koray. Poto bonbon yo gentan rive. M ap distribye poto nan tout vil, nan tout komin Jeremi ki poko gen kouran pou nou konstwi rezo elektrik nan depatman Grandans. Mwen pa vle o 7 fevriye 2022 lè m pwale gen yon komin nan depatman Grandans ki. Kite pa gen kouran. Depi m pran Dichiti ke m sot deklare komin maten an jiska jiska lè ziwa se pou yo tout yo gen rezo elektrik yo gen kouran nòmalman paske se moun nou ye ke n rete Pestèl se moun nou ye menm jan a moun k ap viv Jeremi ke n rete Bomon se moun nou ye menm jan a moun k ap viv Okap pa gen kesyon de moun ki plis pase moun paske lè nou banm yon pouvwa nou banm yon pouvwa m vin sèvi nou e se sa m vin fè m pare pou m goumen a nenpòt ki moun kèlkeswa moun ki deside goumen avè m nan non pèp la m ap goumen avè w paske pèp pa janm pa janm pèdi batay e se pou yo se pou yo menm jan batay batay ke n ap mennen nan afè kouran an m ap di nou sa. Se pa yon batay piti li ye, se tankou se yon gè ke n ap mennen nan zafè kouran an. Paske gon yon gwo adaj fransè ki di w les mauvaises habitudes ont la vie dure. Lè yon nèg t ap touche 12 milyon dola epi jodi a yon ti piti vini, yon ti piti pèp la chwazi wi, plak! pèp la mete l nan chita sou ba la. sou chèz la. Epi ti piti sa a di, Mesye, nou konn sa k pase? Apati de jodi a, douz la pap ka konsa ankò, papa. Epi sa w tande a, batay pete. Batay pete, nèg yo soti, gon jou m leve, nèg yo soti, pou m sot lakay mwen pou m al nan palè, m janbe vennsèt barikad. Peyi a tou limen! 12 milyon an wi. Peyi a tou wouj. Gon lè m vin di m di, m di madanm mwen, èske se de mwen nèg yo ap pale konsa? M di oh, poukisa se de mwen y ap pale a? Pou jan, pou jan mwen menm m ap goumen pou m wè si m a met kouran nan peyi a. Epi se de mwen pou m wè pou moun ap pale konsa. Sa k pase? 12 milyon dola telman pwizan 12 milyon dola sa gade son 12 milyon gon bann moun li pa avek nan peyi a wi gon bann moun ki pèdi 2 je nan tèt yo ak 12 milyon an wi gon moman m rive gon seri de moun ou te konn ki se de moun ki moun epi ou gade ou wè yo pa moun non 12 milyon an wi 12 milyon sa gade 12 milyon sa pase plizyè kote. Sa vle di se pou m di nou ke jodi a batay sa ke m deside mennen an, se pou yon batay, se pou yon batay ke m deside mennen pou tèt mwen. Mwen konnen nan vil Jeremi gen de kote k poko gen rezo. Pa egzanp mwen wè moun Karakoli, n ap mande kouran tou, n ap mande wout. Kouran ak wout pou divèje. Mwen wè nou mèt desann pankad yo. Nou mèt desann yo. Men pa bliye se nou m vin sèvi. Se di bagay la pa t ka fèt yon sèl kou. Fò m te vini m mete santral la. Epi answit, konnya, direktè depatmantal Elektrisite Dayiti a. L apral mache pou l al gade, pou l wè kote k pa gen rezo yo. Dayè misye sot di m sa apremidi a nan santral la, misye di m santral la twò gwo pou vil Jeremi, ke santral la bezwen plis moun ki sou sovaj, Jeremi pa ase pou li, li twò gwo. Se pou sa nou wè m pran desizyon pou m konekte bò. Men kounye a moun Mafran mande Mafran tou, sa vle di sa se gade pou n gade, se etid ki pou fèt, paske fò m di nou etid Mafran fèt apa, etid Mafran fèt apa pou nou enstale rezo elektrik Mafran, men an fèt etid la pa t fèt pou nou te konekte Mafran ak Jeremi. Etid Mafran fèt apa pou l gen yon rezo ibrid ki mache ak solèy avèk dizèl menm jan avèk isit la, men an fèt. Lè map pale de poto k pral distribye yo, nou wè poto gentan rive Koray, poto gentan rive Bonbo, poto gen pou rive Mafran. Sou peu, nan mwens ke 2 mwa, mwen su ke Mafran gen pou resevwa poto pa l. Se sur. Se sur. Se pou m di nou, se pou m di nou, kouran. Se tout moun kap jwenn. Pa gen moun ki pap jwenn kouran nan Grandans. M vle nou konn sa. M vle nou chak ki la, ki devan m nan nou konnen ke nou tout ap jwenn kouran. E sa m vle pwofite pou m di frè m ak sè m ki nan opozisyon politik nan peyi a, e patikilyèman sa yo ki nan opozisyon nan Grandans. Mwen vle di yo jodi a, lè kouran an limen la, Li pa limen kay moun ki pou jovenel selman non li limen kay lakay ou tou lap klere lakay ou ou menm ki nan opozisyon ou gen bon kouran lakay ou la ou byen kontan ou byen kontan kouran lakay ou ebyen se vre jounen jodia si ou pata kontan tou pa anbake non vin jwenn mwen pou nou kontinye mete kouran nan grandans ansanm paske peyi a pèp sa ki devanm nan la li bouke avèk ringrang sa Li bouke avèk goumen sa a, batay nou yonn ap goumen ak lòt, pou ki rezon n ap batay? Sa vle di, èske pou ou kont Jovenel Moïse ka yon ka yon pwojè de sosyete? Èske aba Jovenel ka yon pwogram politik? Li pa ka yon pwogram politik. Jodi a pwogram politik la, se pou mwen menm mwen di kouran an, ou menm vin di m yon lòt bagay, vini ansanm pou n wè ou menm ki nan lopozisyon kisa nap gen nap ka fè pou peyi a ann chita ansanm si Nou rive Nou son peyi endepandan jodi a se paske gon moman k te rive zansèt Nou yo te deside met tèt yo ansanm e yo te yo te sele l a lakayè le 10 jiyè 1803 yo tal goumen avèk la pli grand armée du monde. le 18 nov e yo ban nou endepandans jodi a m paka konprann sa n paka fè la poukisa moun ki nan opozisyon ak moun ki nan pouvwa nou paka met tèt nou ansanm pou n retire peyi a nan sa l ye poukisa mwen menm mwen monte prezidan m pran desizyon m achte 160 milyon dola ekipman nou wè traktè yo nou wè y ap travay sou wout yo nou wè izin ki vini la a k ap enstale wozo a men poukisa. Nan 160 milyon dola ekipman sa m achte, olye w vin chita avè m pou di monchè ann ogmante l pou n mete yon 40 milyon, ou boule pou 7 milyon dola ladan l. Poukisa wout Kafou Jòf m ap asfalte pou ale nan Pòdepè ak Ansafolè, yon machin ki koute 500 mil dola ki la, nou wè machin k ap mete luil sou wout Jeremi an, enben machin sa a. Pou yon rezon ou pou yon lòt, gon towo k leve k di monchè nou konn sa k pase, pou n anpeche msye fè wout la, an n boule machin nan. Nèg yo boule l. Lè w boule l se mwen w fè mal. Se pa mwen w fè mal. Sa vle di lè w deside fè politik epi se nan politik kraze brize w ye, Pa gen okenn kote ke peyi a ka ale konsa. An nou met ansanm pou n konstwi peyi a. Opozisyon Jeremi an, mwen menm lè m te monte prezidan la a, m te gen espwa, rèv pa m, moun Jeremi nou konnen l deja. Rèv pa m se pou m te konstwi wout Kafou Zaboka rive Pestèl, Kafou Lafyèv rive Koray, Koray rive Kafou Chal, pou m te konstwi wout Jeremi rive Lèziwa, Pou m te konstwi wout Lèziwa, rive Ti Biwo an pasan pa Mòn Tavèno, pou m te konstwi wout Jeremi, rive Abriko, pou m te konstwi wout Abriko ale Dam Mari. Se te rèv mwen sa. Se rèv mwen. Men, men, dezan, nèg yo lòk peyi a. M sonje m wè manifestasyon k ap fèt, gon moun ki rele m Jeremi ki di m monchè prezidan, m wè gon bèl aksyon ki sot pase Jeremi la, m di sa l ye. Nou sonje ke. Tout ru nan jeremi asfalte pandan peyi lòk pa vre enben moun jeremi aswè a map felisite nou e konplimante nou gon nèg ki te vin ak kawotyou poul vin boule gon yo di moun on nèg ki pa menm nan politik non li di yo li di misye leve kawotyou yo li fè misye leve kawotyou yo pran yo retire yo sou asfalt la se ton bèl jès kanmenm ki te fèt e m pwofite map di nou bat on gwo gwo bravo pou tèt nou paske son gwo bagay ke nou te fè a.